Wi alò jodi a mwen santi son reyèl plèzi pou m pase devan kamera sa la pou m vin fè yon ti analiz ansanm avèk nou konsènan eleksyon ki sot pase o Zetazini 5 novanm 2024 la la tou dabò mwen di bonjou ou bonswa ak popilasyon ayisyèn nan tou depan de kilè ou pral gade videyo sa e ki kote ou lokalize w nan mond lan mwen di w chapo ba mwen se Don Kerry le porèt mwen ekri de tèks ki baze sou lanmou, lanati, mwen ekri tou sou la sitiyasyon kawotik di peyi, sa vle di lè peyi ap travèse yon moman difisil, Don Kerry ekri 2 tèks. Pou w kapab pou w kapab pwezante oubyen manifeste ensatisfaksyon y fas a sitiyasyon k ap pase a. Ou ka al vizite nou sou TikTok nan Don Kerry Le Poète, jan sa ekri a, Don Kerry Le Poète. Ou ka prezante nou, ou ka al vizite nou tou sou Sou Facebook, toujou Don Kerry Le Poète e sou YouTube, Don Kerry Le Messager. Lè ou ale, pa bliye fè sa pou nou, like videyo nou yo, pataje videyo nou yo ak lòt moun, epi kite yon mo pou nou pou ka ankouraje nou. M kwè se konsa videyo nou yo a va rive pi lwen e touche plis moun toujou. Antanke powèt, mwen vin fè yon ti analiz sou rezilta eleksyon ki sot pase 5 novanm 2024 la la. Mwen konstate, konsta m fè, Konsta nou fè de evènman sa a, nou wè an reyalite blan pa rasis nan menm nivo ke ayisyen ak ayisyen parèy yo. Blan pa janm rasis vre. Blan, blan, i fè yon prejije de koulè, i moutre ke siperyè ke nwa yo antan ke blan. Sa vle di nivo rasis blan an ke y ap defann koulè l, i defann po l, i moutre ke li menm pou blan, i pi entelijan I pi siperyè ke po nwa. Sa se nivo rasis blan an. Men si w pran nivo rasis ayisyen an, se yon bagay tèt chaje nèt. Nivo rasis ayisyen an rive lwen. Pase nivo rasis ayisyen an, w ap wè ayisyen an, majorite ayisyen, Toujou rete ak konpòtman e mantalite esklav yo te gen depi avan 1804 la. Nivo rasis sa yo tèlman grav, yo fè rasis yo avèk ayisyen parèy yo, menm po nwa parèy yo. Sa se nan nivo sa ayisyen rasis. E konpòtman ra yo pa chanje depi konpòtman ra yo pa janm chanje depi aprè lendepandans. Yo fè sanblan ke yo pote yon modifikasyon poutan konpòtman an i toujou egziste, mantalite a toujou egziste nan nou. Ebyen, lè m avanse avèk pwen sa, m gen anpil rezon k fè m avanse avèk pwen sa jodi a. Men ki rezon k fèm avanse avèk pwen sa jodi a. M dekouvri sekrè, m dekouvri sekrè majorite ayisyen. Nap di ki sekrè l ye? Enben, sekrè la majorite ayisyen menm yo plis onore moun ki fè yo soufri. Pase moun ki fè yo du byen. M kwè nou tande wi. Sekrè a ayisyen menm majorite ayisyen yo plis onore moun ki fè yo soufri pase pou yo ta onore moun ki fè yo du byen. Pase sa se mantalite esklav la janm sot di la. Mantalite esklav la lè yo ban nou kou. Lè yo ban nou kout fwèt, lè yo joure nou, lè yo lè yo menm tiye nou, nou santi nou plis alèz avèk moun sa ki fè nou di mal la. Se mantalite ayisyen sa. M gen egzanp. Pase se obsèvasyon m fè ki fè m di sa m di a. Ebyen egzanp mwen genyen an nou ale sou rezo sosyal yo sou rezo sosyal yo wap wè bandi kap fè e defè an ayiti yo yo gen plis ekout yo gen plis vyou yo gen plis pataj yo gen plis abòne Sou rezo sosyo yo. Pase atis yo. Pase pase jounalis yo. Pase moun k ap fè sa ki byen anndan peyi Dayiti. Egzanp, Izo. Izo te pran plak youtube. Kisak fèy pran plak YouTube la se ayisyen parèy li yo yo tèlman gadey yo tèlman kontanpley yo tèlman bèy jèm yo tèlman pataje video yo yo fè yon moun kap fè moun kriye pran plak YouTube wap wè tout bandi yo Yo gen anpil moun kap koute yo, yo gen anpil moun kap gade yo, yo gen anpil moun kap jèm, kap pataje videyo yo, pou otan moun kap fè sosyal yo, moun kap fè sa ki byen yo, pa jwenn moun ki pataje e gade videyo yo. An nou pran yon lòt egzanp ankò, si nap pran yon lòt egzanp. Nou ka di se pou la premye fwa nan listwa peyi Etazini genyen kantite ayisyen sa a ki vote nan eleksyon. An nou bay ki kantite li ye. Kantite a se 1.6 milyon ayisyen ki vote nan eleksyon ki sot pase la. E kisa ki vote kisa ki vote repibliken poko janm gen kantite ayisyen sa ki vote pou repibiken nan eleksyon k pase deja yo se pou la premyè fwa sa fèt ebyen rezon an klè poukisa li fèt konsa se paske ayisyen renmen moun ka fèl soufri se moun ka fèy soufri menm se yo yo fè di byen. Se sak fè yo fè y konsa. Enben kisa yo fè? Yo vote an mas. Poukisa? Se paske kanpay ki te fèt pami repibiken yo, se pou depòte yo, se pou fè yo soufri, se pou fè yo ekate fanmiy yo, se pou fè yo ekate zanmi yo, se pou fè yo ekate frè ak sè yo. Se sak fè yo vote konsa. E son fason tou pou moun ki gen pwojè al vizite yo pa jwenn opòtinite a, paske ayisyen menm depi fin pase nan yon kote, pòt la te ouvri, i fèmen pòt la pou lòt moun pa pase ankò. Sa se mantalite ayisyen. Sa fè ke, apati de rezilta k sa sot, ki sot bay la, sa fè ke m wè ke Ayisyen vrèman se yon, se, se, se, se son dè, dè, dè, dè pèp trou de mèrrd, jan sa te di a, e Ayisyen te manje chat ak chen vwe. Si rezilta sa ka bay jan li bay la. Antouka, se te yon plèzi pou m te la avèk nou, pou m te fè ti analiz sa avèk nou. Mwen di nou mèsi dèske nou pwal koute m e mèsi dèske ou menm ou pwal kòmante. Se te yon plèzi, mwen menm se frè w, zanmi w, Don Kerry le Poète. Bòn odisyon!